Hum hum e lè m rive m di konsa ton ti seren pandan m tap pase la devan kay mesye Joachin an m jwenn Sara avèk nèg polo avèk ti nèg polo a la ap fè lagou kache wi. Ha e nan pale pawòl moun konsa wi ha m te pale w Misty. Men sèl ti dènye may la m te gen afè l pa vin tou wo pou boul bwalèt la yo te vòlè a wi. Ok Sak pase la Polo? Dè je kontre m an ti kab. M te di w de trèt mòn pa kontre men de kri ki veni swa tonnè kraze m banm lajan.
Lajan bòlèt la. Atansyon Beniswa, Beniswa bat, Beniswa atansyon w ap banm lajan an, w ap banm lajan an. Pa souke kò w, kanpe rèd man, m ap bay ou, m ap bay ou de pye la. Ven mil dola w fè nan boul mwen an.
Wi,
wi.
Men ki moun ki di w m fè 20 mil dola? Fifty ki vin di m lakay la fè 20 mil dola nan boul m ou te di m pa jwe a. Fifty? Ou ta touye m tou Deniswa. Mwen menm? Alò pran tèt mwen ou di m pa jwe boul la l pap soti ou fè m an al jwe aza kòmsi ou voye Fifty al jwe l fè 20 mil dola. Bon, mwen santi m soufri atò. Ak ti seren sa. Si ti seren pat okipe malfektè parèy li an ki rele Beniswa nou tap bon! Kounya la map tann li vin la! Pou m mete l deyò pou l al jwenn parèy li an. Bon poukisa te pale an detay manman m ba yo rezon pou bagay sa dayè bòlèt la son aza li ye. Epi tout moun jwe pou yo genyen si papam pa genyen ou pa oblije pou wap pale konsa dayè epa pou lajan tou ansanm avèk papam. Nan kisa wap vin antre tèt ou la Sara hein papa w sa epa de mizè non m pa pase ansanm avèl epa de soufri m pa soufri avèk ti sere non tout lajann se bòlèt. Jou poul ta resi epa tann dat ti sera pèsevere nan bòlèt sa jou poul ta resi bon li koute malfektè parèy li a lal jwe aza kounye a la ou pa tande konbyen lajan Beniswa fè 20 mil dola e nou k tap fèl wi. Tout moun fèt sou tè a pou yo pase mizè jou pou nou genyen an pou nou Bondye leve nou atè a lap leve nou se pa lajan bòlèt ki pral leve nou atè a.
Ala se de ti non, gade ti nom wal okipe Pal bon pawol di oh m fè 20 mil ol atò ou kwè nan pawol li a. Timoun pa janm pale manti Beniso. Mesye son tinoun ki tande menm yap rat li tande fen wi monpè. Beniso tonnè krazem mpa bezwen konnen wap banm lajan. Monpè banm di yon bagay mpap tande anyen Beniso. Ou wè lè nou tap pale a. pou nou te al jwe aza, pou nou te voye mouche al fè yon bagay la, pou nou pa t pale devan nonm nan. Mouche tande tout sa n t ap di, e sa k fè l di kon sa nou fè venmil dola, monpè? Yon moun pa bay manti. Fifty pa konn abitye, jis di m jan de pawòl sa a, ou fè venmil dola pou m, bèl istwa m pa bezwen konnen. Ou pa ban m lajan l. Men mon pè pa fèl vre. Ou pap fèl vre?
Non. Bon antèman.
Bon antèman Beniswa. Bon antèman nan kisa mon pè? Bon ok.
Hein dim non wap vin fèm lanmò a pou papaw la hein dim antoulèka mpa konn sa wap vin dim nan tande Sarah antre nan sak ki gadew dayè timoun ou ye lè wap granmoun ap pale Ou pa gen pou vin replike ansanm avèm ok. Mwen menm kòmanse gen laj konprann. Ou gen laj pou konprann.
Si wap pale de papa m.
Ey wotè sa w ye a. E mwen menm kap redi tout responsablite yo sou po do m yo repoze wi. Ti sere li menm menm menm tout afè li se afè bòlèt aza. Tout bagay li wi. Jou pou n ta resi bon an l pa gade l al okipe parèy li an. Map mete l deyò pou l al jwenn parèy li an. Si w pa asepte ou menm wap fè wout lan ansanm avè l. Bann move plan.

Se pa ou k vin dim ou zòt oh. Son ti seri m boul ou te ba tonton mwen yo soti. Mandel eskem te bal yon pyas wi poul ta jwe bòlèt pou mwen men la mandel. Ou konnen lè tonton tap pale Elwin pa dwe zòrèy mwen difwa al jwe bòlèt la epi boy pa dwe banm bòlèt la fredi epi pa nòmal la ka ti fi sara sara te banm lajan sara wi epi ti twa wi te banm lajan sara.
Se konsa? Se tout dosye sa yo gen la? Bon ak ye mwen sa gay pou boul mwen la dan tou. Se lè kolo a te voye mwen al chache l epi l peye m. E pou tèt sa wi. Ah ben ok. Elas papa l li ye ou pa wè et tout sa papa l ta fè. Gade et tann map tann papa l vin la pou m kase met nan men l. Yale non manman m pral chanje rad sou mwen pou m te ka lave sa m gen pou m lave.

Koute sa pitit mwen, li vini pa genyen, m'ap pran nouvèl li.
Anben nou pa gen. Konn sa k'ap vin pou nou an. Nou pa gen danje non monpè. Ala gade ki yon fache epou ven ou yo di'w m'fè ven mil dola. Lò te pran'm nan aza oh m'ap tann ou menm kote a. Rèv la e pa t rèv ou l'te ye? Ehe monpè. E pa ti moun ou te ye? Lò te pran'm nan aza sa w te di? M'a wè si lajan sa ap fè w byen. Anben ok monpè nou pa gen danje. Pa gen.

Mesi wan. Mesi oo na jwenn lakay. Mezii map tann vim nan. Jodia map gade map fel kite frekans li te. Map bal yon leson. Map bay ti se yon leson. Men kotem mete yo bout. Map tann li la.

Mwen tann pou wè fò mwen gon chans kan menm. Sa se pa piti a. Men, jan piti sa fò kè, eske l ap fè m konfyans? An tou ka, m ap tante kan menm paske piti a deja di.

Men moun pa bezwen redi pou fè kay met fanm. Pou vye rad mwen la mari pa ka leve remet anndan. Mesi.